Her guys bonjou bonswa sa depan de lè wap tande videyo a jodi a mwen retounen pou nou avèk yon lòt videyo men pa bliye ak ou menm ki poko abòne avèk chanèl la mwen evite ou abòne avèk chanèl la pataje videyo like kòmante pa bliye mèzamou jodi a mwen vin sansibilize nou pòse ke mwen ak wè ke nou gade videyo men nou pa abòne avèk chanèl la ni nou pa like videyo yo. Mwen panse sa pap rete, sa pap retire anyen sou nou si tout fwa ke nou fin gade videyo a, nou like li oubyen nou abòne avèk chanèl lan. Paske mwen menm mwen fèl tou, mwen toujou gade videyo yo e lè mwen fin gade yo, mwen like, mwen abòne avèk chanèl la. Mwen pa, mwen sèlman pa renmen kòmante anba chanèl yo. Mwen pa renmen kòmante anba chanèl moun men mwen toujou gade video moun mwen abòne avèk chanèl lan depi ke mwen renmen video a mwen abòne avèk chanèl lan e mwen toujou kite yon like pou moun nan paske sa pap retire anyen sou mwen se youn ede lòt e nou konnen mes amour travay lan pa fasil e pou yon moun tou fè travay lan tou mezanmi li pa yon bagay ki osi fasil men si tout fwa ke nou pa ankouraje moun nan lè ke lap fè travay sa. Nou fèl santi ke sa lap fè a li menm li pa genyen valè. Mwen mande nou silvouplè cheri m yo abòne avèk chanèl lan pou mwen lè ke nou fin gade videyo yo a kite yon like pou mwen m konnen m panse Bondye ap beni nou. Jodi a mwen vin pataje ansanm avèk nou mes amours 4 bagay ke nou dwe evite lè ke nou genyen règ nou. Anpil fwa nan nou lè ke nou gen règ nou, nou toujou ap plenyen gen vant fè mal, nou genyen gwo doulè, gen moun ki konn pa ka sipòte, e mwen menm tou m konn toujou ap soufri tou avèk anpil doulè tou lontan lè ke m te konn genyen règ mwen, men jounen jodi a nou jwenn solisyon an. Premye bagay mèzamou se evite bre dlo glase lè ke ou gen règ ou. Pa brè dlo glase. Paske dlo glase a li menm l ap mete anpil fredi anndan ou, l ap fè ou gen anpil fredi lè ke w gen règ ou, ou oblije evite brè dlo glase. Paske fredi a, m panse se yon bagay ke nou tout nou kapab idantifye lè ke nou genyen fredi a, lè ke moun nan fin genyen règ li, ebyen depi l gen fredi l ap remake sa, lè ke l retire kotèks lan sou li, l ap wè yon pakèt seri de bout san tou nwa Ebyen ki vini nan kou tèks la, m panse tout sa yo se siy fredi a ke l ye. Mwen vin di nou evite bwè dlo glase lè ke nou gen règ nou. Dezyèm bagay ankò, mwen vin di nou evite antre nan douch pye atè. Pase ke tè a li menm li gen anpil fredi ladan l mes amour fòk nou evite fredite tè a lè ke nou antre nan douch la pye atè anpil. Fredi kapab antre anndan nou nan kò nou. Gen moun ki konn toujou fè sa, yo malgre yo pa ale nan douch la pye atè, yo ale avèk sandal men yo kite sandal la deyò, yo antre pye atè anndan douch la. Fòk nou evite sa yo pou nou kapab pa genyen sa ki rele vant fè mal. Men se tout fwa ke ou konn gen vant fè mal. Twazyèm bagay mes amour nou vin diw ke pou evite lè ke ou gen règ ou pa lave cheve ou. Pa lave cheve w lè ke w gen règ ou, paske lè ke ou gen règ ou, gen yon serite transfòmasyon ki fèt nan kò a, gen sa ki rele pò yo ki ouvri, lè wap fè mouvman sa, wap lave cheve w lè ke w gen règ ou, sitou si se avèk dlo frèt ke wap lave l, li pral ba ou anpil gwo doulè, ou pral gen anpil gwo doulè, Menm lòske ou pa ta santi doulè sa yo kounye a, men de jou an jou, lè ou kòmanse antre nan laj, w ap santi doulè sa yo, ou pral resanti yo pi devan. Evite lave cheve ou lòke ou gen règ ou, li pral ba ou gwo doulè tèt fè mal pi devan. Katriyèm bagay ankò mèzamou, n ap mande ou ke pou w evite lòke ou gen règ ou, evite antre nan relasyon lòke ou gen règ ou. li pap bon pou ou sitou pou ou menm fi a, sa pral ba ou anpil anpil anpil doulè, li pral ba ou anpil anpil anpil efeksyon tou, fòk ou evite jan de bagay sa yo paske wap toujou santi ke ou gen yon efeksyon, wap toujou santi ke ou gen yon vajen grate, wap santi tout jan de sentom sa yo lè ke ou antre nan relasyon lè ke ou gen règ ou. Nou vin mande, nou vin evite, nou vin di ou pou w evite jan de bagay sa yo mes amour, evite jan de bagay sa yo ebyen ki pap bon pou sante w. Pa janm bliye si tout fwa ou vle gen yon sante ki nòmal, si w vle gen yon sante ki robis, men gen yon gen yon seri de prekosyon ke fòk se ou menm ki pou pran yo, fòk ou pran yo ansanm avèk kò w. E pa bliye nou pote yon remèd pou ou tou si tout fwa ou menm ou ta genyen. Ebyen vant fè mal pandan ke w gen règ ou Nou pote remèd sa a pou ou ou kapab fè l li trè fasil M konnen nou tout nou konnen sa ki Nou konnen nou konnen jenjanm Nou ka toujou pran yon moso jenjanm nou grate li nou graje li Epi si nou gen pwav tou n ap pran pwav n ap ajoute pwav ladan l e n ap bouyi yon te avèk de engredyan sa yo ki se jenjanm avèk pwav Paske yo bon anpil pou fredi Wap graze jenjanm nan epi wap metel bouyi ansanm avèk pwav la lè yo fin bouyi wap depoze yo ansanm ou pap ko koule yo non wap kite yo poze ansanm avèk mar ladan li epri aprè kelke minit wap koule te jenjanm sa wap mete yon ti sik ladann epi wap brel mpanse lap edew lap bon pou ou pou fredi a ebyen mes amour Se tout ti konsèy sa yo ke nou te pote pou ou jodi a. Ou menm ki enjoy ti videyo a, mwen mande ou lè w fin gade l, pataje l, abòne avèk chanèl lan, like li pou yon lòt moun kapab wè l. Se tout ti videyo sa mwen te pote pou ou. Mwen swete ke n ap wè nan yon lòt videyo ankò. Babay!